Hello, hello, hello, hello guys Koman nou ye? Tout zanmi, tout fanatik yo koman nou ye? Koman jou ye? Koman bagay yo ye nan men nou? Koman sa ye men? Nou konen fom poton bagay pou nou gen kek jou mba pote an e pou nou je di ala mpren disponibilite sa a mdi banm fè ti video sa a pou m salye nou jis m konn koman nou ye nou menm tou pou nou ka pran nouvel pam osi koman nou ye koman jou yo ye Malgre jan moman yo ye, jan bagay yo ap dewoule m konnen ke bagay yo difisil. Men m konnen avèk kouraj, avèk pasyans, avèk detèminasyon n ap rive sipeyè a sitiyasyon. Kòman nou ye moun Ayiti, Lèzetazini, Gwadloup, Giyàn, Sendomeng, moun Chili, moun Brezil yo kòman nou ye, kòman sa ye? Kòm aktivite nou ye. M konnen bagay yo pa fasil. M konnen jan bagay yo ap dewoule. M konnen tout ki jan sa ye. Se pa konnen m pa konnen. Men m oblije kanmenm mwen fè videyo sa pou m vin pale avèk. E mwen lakay mwen la. Bon lakay mwen la. Kote ke nou e pil depatamen to sa yo. Ou byen edifis ou ka di. Ou konprann sa e nan lakou Santiago de Chile nou ye la nap nap enjoy nou la ou konprann nou yon pakèt bèl machin ki estasyone bò lakay mwen la ou konprann epi nou tou pran disponibilite sa pou nou pataje kelke mesaj avò kelke enfomasyon ka bon pou ou konprann e jodi a la nan video sa m kwè ke nou pote an pil bèl konsèy konsèy kapedo konsèy k ap grandi w, konsèy k ap fè w viv yon lòt vi, konsèy k ap ede w pran yon lòt desizyon nan lavi w, ou konprann? E m kwè ke n ap renmen videyo a, n ap vrèman renmen l, e anfen. Kwè ke jodi a la, e jodi a la m pote, konsèy mwen pote pou nou, e pa pran tout tan nou ap plenyen. Konprann? Pa pran tout tan nou, pa met lespri nou, pa met lide nou nan bagay negatif osi. Konprann? Pa pran tout tan nou, pa pran tout moman nou pou nou ap plenyen, pou nou avèk, pou nou ap vini avèk bagay negatif nan lavi nou. Men ann kòmanse panse avèk bagay ki pozitif. pou nou ka jwenn yon vi pozitif demen. Ou konprann? Se depi jodi a la pou vini avèk pozitivite nan lavi ou pou ou reyisi, pou ou ka fè tout sa ou gen pou fè yo zanmi. Paske lè ou plenyen li pa p itil ou anyen. Lè ou plenyen se aji l ap aji sou ou, l ap fè ou granmoun, l ap fè ou malad. Ou konprann? Se sa k fè youn nan rezon nou di w konsa pa plenyen. Jodi a la ou plenyen twòp. Mwen vle w stop. Mwen vle w pa plenyen ankò paske. Lè w pran lavi w oserye, w pran bagay yo oserye, w ap kapab fè siksè, w ap kapab reyisi lavi w, pa plenyen zanmi m. Kèlkeswa jan moman an ta ye, kèlkeswa jan bagay yo ta parèt, pa plenyen, rete king a la ganach, rete trankil, rete trè pozitif, rete poze, rete optimis pou w reyisi. pou rive fè fas ak tout sa ki vle fè fòs avè w. Nou di w ankò pa plenyen zanmi m, pa plenyen epi pa panse negatif, pa panse negatif, ou dwe toujou pozitif nan lavi w, paske pozitivite se youn nan premye bagay k ap itil ou, se youn nan premye bagay k ap ede w avanse nan lavi w zanmi m. Pa plenyen, rete king a la ganache. Rete pozitif, fikse w sou pwojè w yo, konprann toujou rete ke w ap kapab reyalize tout sa w gen pou w reyalize yo. W ap kapab reyisi, w ap kapab reyalize rèv ou. Just pa plenyen, just rete king, just rete telko ou dwe fè tèt di. Ou dwe toujou konnen w ap kapab, ou dwe toujou konnen w kapab pou w reyisi nan lavi. E nou di w ankò, se pa prezidan an k ap vini ki pral ba w yon lajan, ki pral di w pwoblèm ou yo rezoud. Non, sa pap janm fèt, se ou menm ki pou kreye stabilite, se ou menm ki pou kreye ide, pou fè ide w yo travay pou w reyisi nan lavi w. Pou w fè siksè. Se ide w yo pou fè travay. Fè ide w yo travay pou w kapab reyalize tout sa w vle reyalize lan vi w zanmi. Fè ide w yo travay pou w kapab reyalize tout sa w vle yo. Nou di w ankò, pa plenyen ba moun, pa plenyen, toujou asepte soufrans yo, toujou asepte yo kòm si yo te dous. Lè m di w, w asepte soufrans yo kòmsi yo te dous, se alè, se pandan w asepte yo a w ap kapab sòti ladan yo. Si w pa asepte yo pou w di kondisyon an pa bon, kondisyon m ap viv la pa bon, e anyen pap chanje. Se asepte kondisyon an pa bon pou w kapab chanje l. E depi yon moun malad. Li konnen li malad, lap jwenn solisyon. Men se lèl malad li pa konnen, li pap kapab jwenn solisyon. Ou konprann? Lèw malad, ou konnen ou malad, wap jwenn solisyon byen rapid. Men depi ou pa konn si w malad, ou pap jwenn remèd. Nou di w pa plenyen, rete king, rete rete rete kole, rete konekte, rete fikse w sou pwojè w yo pou w kapab reyalize tout sa w gen pou reyalize yo zanmi. Anpil moun ap plenyen, paske plenyen an li pap itil ou anyen. Plenyen an pap ka fè anyen pou ou. Plenyen an pap ka fè ou reyalize rèv ou yo. Plenyen an pap ka fè ou fè sa ou gen pou fè yo zanmi. Se sa k fè nou di ou menm, ou pa gen pou w plenyen, ou pa gen pou w ap rele moun plenyen, ou pa gen pou w kriye. Se rete king, rete fèm, rete pozitif, toujou aktive ou. Toujou panse bagay yo ap chanje. Toujou panse bagay yo pral chanje. E konprann se alèd de sa pou rive fè siksè. Toujou asepte kondisyon w ye a, konnen l pa bon pou w sòti ladan l. Lè w konnen w lan yon pozisyon ki pa bon, se asepte l pou w kapab rive fè siksè. Pou w kapab rive reyisi lan lavi w. Pou w kapab rive fè tout sa w gen pou w fè yo. Fè pwojè w yo reyalize. Mwen menm, mwen vle w reyalize pwojè w yo. Mwen vle rèv yo reyalize. Men pou yo reyalize, fòk ou asepte. Fòk ou asepte kondisyon an pa bon. Fòk ou asepte stil la pa bon pou w chanje stil. Pou w chanje konpòtman fas a pwoblèm yo. Pou w chanje way la. Pou w chanje game nan. Paske depi game nan pa bon se chanje game nan pou w pran yon lòt game pou w rive avanse. Ou konprann si w rete konsa wap gade wap gade ou pa janm di men kisa wap fè men kisa wap ap fè game nan pap janm chanje mwen vle w asepte l jan l ye a pou w kapab rive fè siksè pou w kapab rive chanje game nan fòk ou asepte game nan pa bon depi w konnen game nan pa bon wap kapab chanje l byen fasil nou di w zanmi m ou menm ki gen pou w al tande video sa e pataje l pou nou pataje l ak tout zanmi w ak tout fanmi w. pou yo kapab rive tande l. Paske nou menm nou toujou la pou nou pote mesaj pozitif k ap itil ou. Mesaj k ap ede ou avanse nan lavi ou zanmi. Ou konprann? Li enpòtan anpil pou asepte bagay yo jan yo ye a pou rive chanje yo. Pou chanje sitiyasyon an, fòk ou konnen sitiyasyon an pa bon. Men depi ou pa konnen sitiyasyon an pa bon, ou pap kapab chanje l. Nou di w ankò, pou lè w malad, pou w jwenn solisyon, fò w konnen w malad. Fò w asepte w malad pou w kapab jwenn solisyon. Ou konprann? Depi ou pa konnen w malad, ou pap kapab jwenn solisyon. Nou di w, asepte sitiyasyon an jan li ye a pou w kapab chanje l. Mwen menm mwen vle w chanje l, mwen vle bagay yo chanje. Ou konprann? Se sa k fè, pou w chanje l, fò w konnen kondisyon an pa bon zanmi. Nou di w ankò. Yon gran mèsi a ou menm ki toujou sipòte nou, a ou menm ki toujou ban nou like lè n lage videyo yo, a ou menm ki toujou ede nou pataje l, a ou menm ki toujou kite yon kòmantè pou nou. E videyo sa a, m konnen ke li pral rive lan men w, w ap toujou fè menm travay ou te konn fè a. W ap toujou ede nou avanse avè l. W ap toujou sipòte nou pou nou ale pi lwen. Paske nou gen anpil moun nou vle jwenn mesaj la. Mesaj la dwe rive ale jwenn tout jenès ayisyèn nan. Jenès ayisyen an ap travay pou ou. N ap panse pou ou pou nou fè w jwenn mesaj yo pi rapid, pou nou fè w jwenn videyo yo pi souvan paske nou kwè ke lè w jwenn yo, y ap itil ou. M kwè ke n ap kreye posibilite pou nou wè chak semèn si nou ka pote yon videyo pou ou. Nou vle pote yon videyo chak semèn e lè dimanch oubyen lè samdi nou ap itidye posibilite yo pou nou toujou pote videyo pou ou chak semèn zanmi m. Nou di w ankò mèsi a ou menm ki toujou sipòte nou, mèsi a ou menm ki toujou la avèk nou, ou menm ki toujou ap ede nou pataje yo, ou menm ki toujou like videyo a, ou menm ki toujou pote bon bagay pou nou. Nou di w mèsi anpil, mèsi. Mwen kwè ke n ap tounen pou yon lòt videyo. A la pwochèn. Zanmi m, ou menm, nou pral fè w gade avèk nou chile. Konprann nou pral fò gade avè nou kijan sa ye nan chili, kijan bagay yo ye kote m abite a e la m poze m e la vil la ye ou konprann se nou nan Santiago e zòn mwen rele Vale lo Campino se la nou poze nou se la nou trankil nou anpil bèl edifis nan zòn nan anpil bèl depatamento ou byen wè edifis pou ayisyen pou moun ayiti yo. E bò isit se departamento ou byen lòt non. Konprann? E nou prale nou nou pap fè twò gran reta. Nou te pote video sa pou nou di w mèsi a ou menm ki pral gade l, a ou menm ki pral pataje l pou nou. Mèsi, a la pwochèn e bon dimanch. N ap tounen pou yon lòt video. Mèsi anpil a ou menm ki toujou la, a ou menm ki toujou pataje yo, a ou menm ki toujou ankouraje nou avèk video nou. Mèsi anpil, nou renmen w anpil. Se te frè ou Renely ki toujou la poul pote video pou ou. Tchaw tchaw a la pwochèn nap tounen pou yon lòt video. Mèsi anpil zanmi yo mèsi nou la nap tounen tchaw tchaw.